Bondye beni nou Bondye beni nou Bonswa bonswa tout moun bonswa tout subscriber mwen yo nouvo subscriber ansanm avèk tout moun ki te konn abitye gade video m yo nou konnen nou pa wè vizaj lan lontan sa fè lontan nou pa wè vizaj lan men malgre m toujou poste video so m yo e chak maten m pa te vrèman genyen tan bon e M vin konnya e lekòl konnya la m vin pa vrèman genyen tan men nap kòmanse apati de jodi an pou ane kap rantre la e pou nou retounen bat konkò nan plas nou pou nou fè videyo jan nou te konn fè videyo yo nòmalman nou di Bondye mèsi bon genlè poko te tan Bondye genlè poko te vle m retounen men nou di Bondye mèsi tankou nou kapab wè mwen se yon gran gras paske depi w wè ou leve wap respire se yon beni ke w ye depi w wè w rive ou fè ane e ane 2021 an fini la w nan mwad desanm nan la wap respire paske gen sa yo ki pa gentan make it lan tout sa yo ki vwayaje an nou menm ki chita la kap respire. Konnya la a, se pa pi bon nou pi bon pase yo. Nou di Bondye mèsi pou gras li, pou favè li. Paske pa pi bon nou pi bon pou sa yo k pa make it, pou sa yo ki mouri nan kowona, sa ki mouri nan aksidan, sa ki mouri move mò. Nou di Bondye mèsi paske pou jis kounye la l ap sekouri nou. Nou beni non Senyè a pou sa. E. Tit videyo nou jodi a se Retire kò w nan mitan yo, soti nan mitan yo. M ap esplike nou kisa m vle di pa sa, tit lan. Avan m kòmanse, m ap fè yon ti kout priyè byen vit pou nou ka kòmanse videyo a. Dye twa fwa sen, Papa nou ki nan syèl la, nou vini devan w. Byen ba, nan moman sa la pou nou glorifye non ou, nou loure non ou, n egzalte non ou Seyè. Nou ba ou tout glwa ke w merite Papa. Nan ou menm Seyè Papa nou kapab di nou jwenn lavi, nan ou menm Seyè nou kapab di nou jwenn lajwa, nan ou menm Seyè Papa nou kapab di ou mèsi Papa dèske w fè nou ap respire Toujou seyè papa ou toujou ap sekouri nou pou jis ka metnan seyè papa nou beni non ou pou sa seyè papa me video sa ke map fè la seyè mwen envite ou papa nan atmosfè lan mwen envite ou papa nan tout sa ke map wè y di seyè papa kitem pale papa selon de mwen menm seyè men se pawòl ou papa pou ki soti nan bouch mwen seyè papa papa dezabiye mwen avèk lachè ranplim avèk sentespri ou seyè Ba tout moun kap gade video sa la seyè espri dentelijans espri bon konprann papa ouvri zye yo papa ba yo zòrèy pou yo koute seyè paske gon lè papa m pa te konnen anyen nan sa ke mabay di yo papa men konnya la afè ke ou fèm aprann yo seyè se m kapab pataje ansanm avèk yo tou seyè yo menm pou yo kapab ale deyò e pataje ansanm avèk yon lòt ki gran gras sa ye seyè Ki gran gras, ki moun ke m ye, Papa, mwen menm ki chita la jodi a ansanm avèk yon Bib pou m ka chita pou m ap fè videyo pou ou. M di w mèsi pou sa, Seyè. M beni non w pou sa, Seyè. Ala gran jwa, Papa, ke m genyen nan kè m dèske m fè, dèske m santi ke m fè pati Wayòm nan, Seyè. M beni non w pou sa Seyè. Papa arete minote tout vye espri de lè tout espri ki la ki pa espri paw papa voye yo jete lwen nan fon labim seyè m beni non w m loure non w m egzalte non w m priye w o non de Jezi Kri de Nazarèt a lui sèl swa la glwa o syèk dè syèk amèn ok nap antre nan 2 koretyen 6, vèsè 14 ak 15 2 Koretyen 6, vèsè 14 ak 15 Tit videyo an jodi a se Soti nan mitan yo Soti nan mitan yo E ki sa m vle di pa soti nan mitan yo? Soti nan mitan payen yo Soti nan mitan payen yo Depi w te gentan yon moun ki te gentan fin asepte Kris son sèvant yon sèvitè de Dye ke w ye gen de bagèy kounye a la ki pa fè pati Ti klik ou ankò. Sa vle di ou pa ka tankou gon pye deyò konya la espesyalman nan moman sa ke nap viv la tankou pou gon pye deyò on pye anndan. Sa vle di na pral li nan 2 Koretyen 6 vèsè 14 ansanm avèk 15. Yep Nap komanse Kisa Kay bondye oh Bagay sa ap fè bri la Mwen ap fèmen mizik sa Ok mwen fèmen mizik la Ok Nap komanse nan vèsè e nan vèsè 14 la, Pa mete tèt nou ak moun ki pa gen konfyans nan Kris la. Se pa sosyete konsa ki bon pou nou. Ki jan nou ta vle wè sa pou bagay ki bon, bagay ki dwat, mele ak bagay ki mal? Ki jan pou limyè ta ka mache ak fènwa? Kouman Kris la ta ka antann li ak Satan? Osinon, ki sa yon moun ki kwè gen pou wè ansanm ak yon moun ki pa kwè? So sa vle di wè se pa pawòl mwen. Bib lan di sa. Ki sa ke nou genyen in common ansanm avèk moun ki kwè, ki pa kwè nan Kris, nou menm ki kwè nan Kris, nou menm tankou ki vin fè yon sèl kò ansanm avèk Kris lan, ki sa ke nou genyen in common with them? We have nothing in common with them. Nou pa gen anyen tankou pou nou wè ansanm avèk yo. M pa di tankou, paske gen anpil nan nou k ap regade videyo an ka di konsa, enben Jezi te konn chita, li te konn manje ansanm avèk payen yo, li te konn pale avèk payen yo, se pa sa ke m di, Men tankou y gen tankou on seri on seri de antouraj kote kann genyen tankou kote ke yo te kann envite ou tankou kalite blag kote kann ap fè e l ap difisil anpil l ap difisil anpil tankou pou w wè e edmi ap toujou mete nan tèt ou ke ou ke e you that you missing out. You missing out on stuff tankou lè w wè zanmi w, moun kote w konn ap soti ansanm avèk yo, èy manje, èy nan ti fèt, tankou bagay kote w èy nan ti klik ou, konnya la lè w ap gade yo, wè y ap have fun epi wou menm se legliz, li bib, tankou e l ap fè w santi tankou that you missing out something tankou mwen menm m kapab pale de sa paske m te fè esperyans sa a, m te fè eksperyans sa a jis m te manke e kite legliz tankou m te vin di a m pa wè tankou kisa sa gen ladan l si Bondye tankou pa te vin pale ansanm avèk mwen e bon nan ki ane m te kapab di sa bon m poko te marye m poko te marye men m te fè eksperyans sa tankou lè w wè Tout bagay tankou kote can fè, epi zanmi w toujou ap soti yap have fun and then kounya la ou vin tankou asèpte Jezi tankou yon kretyen ou vin wè tankou pi fò moun e espesyalman pou yon jèn ou vin tankou pa vrèman gen in common tankou bagay tankou based on your social life tankou yon in common life ansanm avèk moun ki bò kote w yo, espesyalman si w fenk kòmanse mache nan yon legliz, ou pa konnen yon grenn moun ki la, epi ou pa gen lòt zanmi tou ki bò kote w tankou ki kretyen, tankou se, espesyalman si legliz lan w ale an se yon bann granmoun ki ladan l, sa vle di gen de bagay ke yo pa gen in common avèk ou, e ou p ap ka vrèman pale ansanm avèk yo what you going through, So sa vle di it's only you and God. So sa vle di mwen menm nan moman sa se te mwen menm sèlman avèk Dye. Sa vle di menm si m t gen lòt moun ke m te ka rele, m te ka pale ansanm avèk yo, esplike yo kèt bagay wi men se pa tout bagay. Gen de bagay te rete mit nan mitan mwen menm ansanm avèk Bondye. Se sèl Bondye tankou ki te konnen pou jis kounye a. Pou jis jounen jodi an. Tankou gen de bagay m pa e esplike kèt moun. So lap on ti jan difisil men se pi bon chwa lap ye pou ou paske tout otan ou rete konekte m pa di pou fè lèdmi ansanm avèk moun yo men wap wè bezwen tankou distanse tèt ou ansanm avèk moun sa yo distanse tèt ou ansanm avèk crowd sa paske tout otan ou rete nan mitan yo wap wè vin feel bad yap wè tankou di konsa ah sa pa anyen ou ka vini se yon ti fèt sa pa anyen ou ka bwè sa pa anyen tankou ou ka fè this ou ka fè that. E, toutotan w nan mitan yo. So sa vle di, menmsi ke y apre vin gade w tankou panse ke w pi bon pase yo kounye a la nan moman la a, tankou i pa yon pwoblèm. Paske sali an pèsonèl. Sa a m ap pale tankou pou moun ki gentan asèpte Jezi. Si w poko asèpte Jezi tou, i gon lòt videyo ke m apre fè sou John 3:16, sou Jan 3, vèsè 16, m gen pou m fè yon videyo sou sa sou John 3 vs 16 pou moun ki poko asèpte Jezi m ap pale nan videyo sa pou moun ki gentan asèpte Jezi ki te deyò an tankou ki fè bak ki fè yon gwo bak pou jis konnya la estil poko two ta pou ka antre vin Vin e vin jwenn Jezi paske nou nan yon dènye tan. M kwè kanmenm nan ou menm ou ka wè tankou ou ka wè deyò an, ou ka wè tankou gon bagèy tankou kap ray pase. Sa vle di anlèvman an ka pran plas a kennenpòt lè. E e make sure, make sure that you don't miss, you don't miss the train, make sure that you Don't get left behind. M ap reli kèt lòt vèsè ankò pou nou ka kontinye e videyo an. E m ap reli nan Jak, nan Jak 4 vèsè 4. E fon ti tann mwen. Pandan w ap chèche ansanm avèk mwen tou nan Bib ou, n ap reli nan Jak 4 vèsè 4 ki di, Ala moun pa gen konfyans nan Bondye! Èske nou pa konnen lè nou zanmi lemond, Se lèdmi Bondye nou ye. Moun ki vle zanmi lemonn, li vin lèdmi Bondye. Sa vle di, e, ki sa tankou Bondye ap pale lè l di lemonn la? Moun ki fè pati lemonn, moun ki pa fè pati kò Kris lan. Sa vle di toutotan ou pa fè pati kò Kris lan, ou pa asèpte Jezi, sa vle di ou fè pati mond lan. Sa vle di toutotan ou fè pati mond lan, se lèdmi Bondye ke w ye. Wi, se Bondye ki te Kreyó ou te fèt an ou te fèt a imaj li men toutotan w pa kanpe tankou pou vin asèpte Jezi tankou kòm sovè e e kòm sovè pèsonèl ou e ou stil fè pati mond lan ou pa ou pa fè pati wayom Bondye an so sa vle di ou menm ki gentan anndan ki gentan asèpte Jezi Ou pa gen tankou anyen pou wè ansanm avèk moun konsa si se pa rele wap rele yo tankou pou yo vin fè konesans ansanm avèk Jezi si se pa pale wap pale yo de Jezi si se pa yon fason ke wap chèche yon jan pou ka si te kèt konsèy ke wap ba yo sa vle di ou pa gen pou wè anyen ansanm avèk moun konsa menm si wap wè wè w santi w wap wè wè w vin parèt tankou w pa gen zanmi w pa gen moun It's ok. In the long run, tankou w ap meet on bann moun, Bondye ap voye moun sou chemen ou. Sa vle di ou pap santi w pou kont ou ansanm avèk e lapè, lapè Bondye w ap santi anndan w lan, w ap ok, w ap ok ansanm avèk sa. Tankou mwen menm m ka ale, m ka fè mwa la. M ka fè mwa la tankou m pa rele moun nan telefòn and I'm ok with it. And menm si moun pa ta rele m tou, I'm ok. M ok ansanm avèk sa. Sa vle di, ou pa bezwen moun tout tan pou ki ap rele telefòn ou oswa ou menm pou ka santi w konplè, Pou pou ap toujou gon nimewo moun pou ap rele tankou pou nan telefòn ap pale tankou bagay konsa it's ok if you don't have any friend it's ok tankou pafwa Bondye kan ap chèche ap chèche nou tankou pi ka pale ansanm avè nou revele kèt bagay ban nou men si tèlman kote ke nou ye yo gen twòp bri twòp antouraj zòrèy nou toujou okipe Zòrèy ou toujou occupy tankou Bondye ou paka ou paka vrèman tande vwa Bondye kap pale ansanm avèk ou paske ou toujou rete tankou kote ki genyen bri so sa vle di gen defwa it's ok to be by yourself it's ok tankou pou ka ekatew tankou de gwoup moun even your family even your own family menm fanmiy ou tankou it's ok tankou pou ka e pa lèdmi ke w fè ansanm avèk yo non Men e pozisyon ko vin ye tankou ladanl nan tankou e chemen ko pran an tankou lapray mande tankou pou ka konsa. Mapray kontinye li ankò nan map eseye pa fè video an long long paske anpil fwa m toujou di m pap fè video an long and then i toujou end up vin pi long e pa fòt mwen but map eseye try pou m ka cover everything pou m ka mete tout bagay nan video an. Mapray li nan

nan kè li. So sa vle di, tout sa a tankou lè w ap gade tout vèsè sa yo konekte. Sa vle di depi w te gentan fin fè pati kò Kris lan, tankou m wè plizyè, tankou gen plizyè jèn ke m wè anpil fwa tankou lè moun nan t ap viv Ayiti, lè y vin vini isit, s on lòt vi, s on lòt baay tankou. gon bann bagay tankou vin oblije, yo vin oblije tankou mete nan tèt yo gen pou yo adapte yo ansanm avèk bagay sa yo. Sa vle di, ou wè yo vin kòmanse tankou ap diminye tankou nan sa ke yo te konn fè pou Kris, nan fason ke yo te konn mache, bagay konsa. So sa vle di, lè n ap li tou le twa vèsè, tout e, tout sa ou m sot li la a, ou ka wè tout vèsè sa yo konekte, E lè nap pale sou lemond tankou jan tankou Bondye ap fè w wè si w fè pati kò Kris lan ou pa gen anyen pou w wè ansanm avèk lemond. So sa vle di map pale tankou pou moun ki gentan asèpte Jezi ki te fè bak ki te tounen bak deyò an But yo santi yo wont pou yo retounen paske yo gentan mete nan tèt yo yo fè twòp bagay. Tankou Bondye pap padone yo. Yo gentan mete nan tèt yo ke ah i gentan twò ta m fè twòp bagay oswa m poko m pa vle retounen back apre sa p m retonbe back ankò nan menm sa ke m te ye an. Sa vle di tout ti vwa sa a ke w tande k ap pale dèyè tèt ou an se vwa satan It's ok ou ka vini jan w ye an menm si tankou w te tonbe way nan fornicate menm si w te nan menm si w tap fè fonikasyon menm si w te nan vòlè menm si w tap fè kenenpòt sa y te ye an it's ok to come come as you are tounen back tankou w vin jwenn Jezi because it's it's it's getting late out there tankou m we in the fourth quarter sa vle di a kenenpòt lè anlèvman legliz ka fèt sa vle di Sa vle di, pito ou vini jan w ye an, pandan w vini an, w bese, ou konfese devan Bondye epi Bondye ap tande w. Edmi an pa vle fè w panse tankou e, gen tan tankou e, sorry. Edmi an pa vle. E edmi an vle fè w panse ke tankou Bondye pap koute ou. Sa vle di, ou konn wè pafwa lè w fin fè yon peche, w ale w mande padon, ou fè jèn e pou sa w fè an. Apre sa lè w gade yon de twa mwa fin pase, ou retounen bak nan menm bagay la ankò. Sa te konn rive m tou. So sa vle di e a chak fwa m vle mete m ajenou, Pmay priye oswa m vle kenbe bib mwen m santim twò sal pm kenbe bib lan tankou pm ka la priye tout lè sa se te edmi an tankou ki te mete sa nan panse mwen e tout lè sa yo tou a chak fwa tankou pm vin devan Bondye tankou pmay e la priye pm konfese pm mande padon paske Bondye a kenenpòt lè w vini depi w desann nou ou vini sensèman Ou bese tèt ou ansanm avèk imilite, Bondye ap tande w, l ap padone w. Sa vle di edmi ap toujou mete nan tèt ou, Donkanm, pa vini, pa vini, Bondye p ap tande w, li p ap padone w paske w ap retounen tonbe bak. E pa avèk pwòp fòs ou w ap ka soti nan sa ke w ye an, men ansanm avèk Sentespri Bondye k ap la ansanm avèk ou, ansanm avèk nan lapawòl, tankou ansèyman ke w ap rete, tankou w ap fè ak bib ou ke w ap li tou, ou rete tankou la wap konsakrew wap wè konsa nan sa ke w ye an wap wè w pap tounen wap di kilè paske mwen m gon epòk tout sa ke map di fòm te di yon betiz tankou m pa janm pap joure gon lè m vin rete konsa m vin wè m pa joure ankò m di waw gade kijan m rete m pa joure ankò I don't curse no more menm si tankou te vin gon epòk Depi yon moun fè m fache menm si m pa te kann joure men depi yon moun fè m fache tankou si m gen pou m di yon bagèy w ap wè yon grenn mo sal soti kanmenm nan bouch mwen en a chak fwa m fè sa m di ah m di Bondye ah m di Bondye fache avè m. Bondye fache avèm paske m rive two lwen tankou kote pou map fè bak tankou pou map reponn moun tankou ap repete betiz ansanm avèk bouch mwen m kann tou pè tankou oi mande padon men m ale m mande padon paske se pa avèk pwòp fòs mwen tankou son espri sa vle di it's a battle field of the mind sa vle di e e e satan tankou nan yon bò lap goumen pou nanm ou Bondye menm nan yon bò Tankou lap di w come, come, come it's ok, come as you are. So sa vle di, i stil poko two ta, tankou pou w ka tounen, vin retounen, vin jwenn Jezi. Pa kite ane a chanje sou nou. Don't wait until tomorrow. Menm tankou pandan nan moman sa la, pandan wap gade video an, it's ok, ou ka ale, ou ka antre nan chanm ou, fèmen pòt chanm nan, desann sou jeni w, Sou um sou jenou wou mande Bondye padon mete tout wou menm tankou si gen moun la pale nan kè wou si w pa vle pou moun tande sa wap di ansanm avèk Bondye pale nan kè wou tankou esplike Bondye pale avèk papa w anpil fwa tankou gen moun yo ki kan vin fè nou santi ke e e Bondye se yon Bondye se yon dictator God is not a dictator tankou it's ok wou ka desann devan y Ouvri tout wou menm ba li menm. Depi w fè avèk yon kè ki sensè, wi l ap resevwa, l ap padone w la menm. L ap padone w. Pa tann demen si Dye ve, pa di a m ap gentan e m ap gentan m a fè sa. Paske gen anpil moun n ap gade tankou nan sa ki pase la Okap yè an, gen anpil moun tankou m kwè kanmenm nan tèt yo ki te ka Di a map gentan map gentan map gentan asèpte Jezi map gentan avan ane an chanje oswa gen anpil nan yo ki te gen plan pou yo tèy legliz 31 desanm pou yo pou moun te ka priye pou yo pou yo te kapab asèpte Jezi anpil nan yo te gen te ka di yap gentan apre sa gade sak pase tankou nan yon sèl kou tankou gaz la eksploze epi tout moun sa yo mouri yon sèl kou sa vle di pandan ke wap respire la sa vle di tout otan wap respire Ou ou leve wey domi ou leve wap respire tankou se bondye kap diw it's time it's time come to me come to me sa vle di mwen menm chak fwa kem leve mey domi m wem leve map respire m ouvri zye m di bondye merci paske m konnen ki moun m ye bondye konn ki moun m ye bondye konnen kè mwen so sa vle di nou tout ap struggle we struggling pa gen okenn moun ki perfect But we trying to live, nap eseye try pou nou viv nan yon fason ki konfò ansanm avèk pawòl Bondye, nan yon fason ki fè Bondye plezi. Map li pou nou nan Matye 15 vèsè 8, Matye 15. Vèsè 8, Nou kapab ouvri Bib nou ansanm avèk mwen, o, si nou vle, lè videyo an fini, nou kapab ale ekri tout vèsè yo ke m bay la a, nou kapab li yo pou kont an nou, apre lè nou fin gade videyo an, o, nou ka tounen videyo an bak ankò pou nou ka gade yo. Se nan Matye 15, vèsè 8, ki di konsa, Se nan bouch pèp sa a rèspèkte m. Men kè yo byen lwen mwen. E kisa vèsè sa ap pale nou? Se nan bouch pèp sa rèspèkte mwen men kè yo byen lwen mwen. Bon, gen yon seri de moun, m ap pale pou nou menm ki fenk asèpte Jezi, pou moun tou ki gentan. Bon, m ka di ki te gentan leve legliz tankou yo fè tout vi yo tankou y ap prale legliz. I gon diferans ansanm avèk ale legliz epi gen yon relasyon ansanm avèk Kris. Ou kapab fè tout ton ou tankou w ap prale legliz, ou kapab nan gwoup sa, ou nan koral sa, ou nan sa, ou nan sa, ou konnen pawòl, ou konnen Bib lan depi nan premye paj rive jis nan dènye paj lan, ou konnen tout estwa ki nan Bib lan. Apresa e epoutan w pa konnen Kris non. Epoutan w pa konnen Kris. Sa Bondye tankou ap chèche se yon relationship, se yon relasyon. Sa vle di pawòl lan ke w konnen an, pawòl lan ke w fin li an, sa ke Bondye ap ouvri zye w ansanm avè lan, Bondye vle pou nou aplike l nan lavi nou. Apresa w te mèt konnen depi se pawòl, gen anpil pastè, K ap ale nan lanfè ansanm avèk Bib lan anba men yo. Yo konnen pawòl bon, yo konnen ki sa pawòl Bondye di yo fè gen anpil madanm pastè, tankou gen anpil dyak e k ap ale nan lanfè ansanm avèk Bib lan anba bwa yo e jis m ka fè nou konnen yes it's good to read the word of God it's good to know what the word of God said but It's another thing to not applying the word of God tankou in your daily life. Sa vle di, e, wi, e, ou konnen depi se, depi yo di kote tèl vèsè ye, ou gentan konnen ki kote tèl vèsè ye pou w ale pou w epwen. Kote tankou tèl istwa ye, ou gentan konnen ki istwa. Men, e, pawòl yo, tout jounen tankou w ap chante, w ap repete vèsè ansanm avèk, e, e, vèsè nan bouch ou, apre sa, kè w ou lwen Bondye. Tankou sa vle di se sa vèsè sa ap di nou la nan vèsè 8 lan, Matye 15 vèsè 8, li di se nan bouch pèp sa a rèspèkte mwen, se nan bouch yo, yo rèspèkte Bondye, yo gen pawòl Bondye an nan bouch yo, lè y ap chante, tankou lè moun sa yo ap manifèste ak pawòl Bondye an nan bouch yo, se nan bouch yo sèlman, kè a yo lwen Bondye, sa vle di Bondye pa konnen yo vre, make sure that you not one of those people. Make sure when you read the word you apply it to your life ouvri zye w and the last day we and the last day now is not the time tankou kote pou ap di oh m te m te legliz lan pou tan konbyen tan me tel bagay ke m te konn fè legliz lan Bondye apre di konsa li pa rekonet ou I'm sorry pwan ti tan mwen. Ok. Bondye apre i di konsa ke i pa te rekonn, i pa te janm rekonèt ou lè w parèt pou ap di men ki sa w te konn fè, ou te konn fè mirak pou li nan non li, ou te konn fè this and that, apre i di konsa soti devan, i pa t janm rekonèt ou, because ou pa te janm te konn apply His word. Ou te stuck ansanm avèk tradisyon way ou, ou te pi plis tankou rete ap fè tankou bagay pou w te ka fè moun plezi, fè moun wè. Sa vle di m ap pale la with ansanm avèk moun ki gen tan asèpte Kris, moun ki gen tan gen Kris nan dènye tan sa la a. Salut an pèsonèl. Pa gade sou moun sa. Pa gade sou pastè an, pa gade sou madanm pastè an, pa gade sou Jack, pa gade sou dam misyonè, fikse fikse zye w sou Jezi. Read the word of God. I pa izi, espesyalman tankou nan peyi sa ke nap viv lan, tankou pou mwen menm kap viv nan e e e e e e kap viv nan e Florida, tankou m pa konnen. Ganpil nan nou kap gade video m pa konnen nan ki peyi ke nou ye nan kenenpòt kote peyi ke nou ye an toujou make sure ke lè w rive tankou w pa kite gwoup antouraj ou e chanje w sa vle di fikse zye w map li yon dènye vèsè pou nou ka fini paske map eseye pou video an pa twò long map li nan Matye 6 vèsè 24. Eskize mwen. Matye 6, vèsè 24, ki di nou konsa, Pèsòn pa ka sèvi byen ak de mèt an menm tan. Li gen pou l rayi yonn, si l renmen lòt la. L ap sèvi byen ak yonn men l ap meprize lòt la. Nou pa kapab sèvi Bondye ak lajan an menm tan. Sa vle di, lè y di Bondye ak lajan an menm tan, y kapab kennenpòt bagay. Nan dènye tan sa la a, mete de pye nou anndan. It's not time yet, oh my goodness, li pa lè! Konnya la nan tan ke nou ye la a, wap wè y meet a lot of enemy, wap wè y fè anpil èdmi, anpil moun ki panse ke yo panse tankou se ou panse son afè w ye, ou panse tankou you too holy, tankou ou panse tankou ou pi sove pase yo, wap wè y jwenn zanmi, e e fanmiy, ou kapab menm jwenn moun nan legliz kote w mache tankou ki panse ke ou panse son afè ke w ye, men ou pa try to not mind them. pa mind em gon lot video ke m ap ray vin fè e k ap esplike nou um bon m poko ap di nou lè nou wè video an na va wè li but sa ke m jan m te vle fini video sa la a pa make sure lè yo di tankou lè w gon pye anndan yon pye deyò an sa vle di ou anndan way legliz ou peye dim Ou pran wap pran la sent sèn, ou nan gwoup wap chante, wap ou nan tout aktivite nan legliz ou, men e poutan ou gen tankou yon pye de lè yo di ou gon pye deyò an, sa vle di ou la nan e nan tout sòs, nan biznis tout vye bagay tankou ki they have to do with the world, tankou ou la you gossiping. Ou la tankou nan sa. Ou la nan sa. Sa vle di ou nan de bò. So sa vle di sa ke vèsè sa ap di la nou pa ka sèvi de master on sèl kou. It's either tankou you keep one and you get rid of the other one. Sa vle di pick one. Sa vle di nan tan ke nou ye la a, nou pa ka tankou nan de bò, tankou n ap balanse nan de bò. A kenenpòt lè anlèvman an ka pran. anlèvman an ka pase. So sa vle di make sure ke nou yonn nan moun sa yo tankou ki fè pati kò Kris lan. Paske depi anlèvman an pase nou rete dèyè pa gen chans ankò pou nou. Nou menm ki gentan anndan legliz, ki konnen sa pawòl Bondye di, nou menm ki gentan anndan legliz, ki konnen sa pawòl Bondye di, l aprè anpil. Lapay anpil releve tankou pou nou it's gonna be hard for us paske pap gen tan pap gen chans ankò pou nou paske nou menm nou te gentan konnen nap wè nap sezi wè tankou moun ki poko te asèpte Kris moun tankou ke nou te konn ap meprize moun tankou nou te konn ap di ah moun sa tankou se pou sa moun sa se pou satan ye moun sa se pou lanfè ye nap sezi wè se moun sa yo.

15 desanm Jodi a 15 desanm, jan m sot di nou, it's ok, I pa twò ta pou retounen tankou w vin jwenn Kris, ou kapab antre nan ou menm, antre nan chanm ou, e si w nan travay ou, si w vle w ka retounen vin gade videyo sa a, pale tankou nan kè ou. ansanm avèk Kris. It's ok ou ka vin mande Bondye padon, it's ok how many time tankou ke w te tonbe nan sa w te tonbe an. Sa vle di depi w te leve, ou tey dòmi wè w leve w ap respire, sa vle di se Bondye kap chèche w toujou. Se Bondye kap di yeah tankou it's I'm giving you more time, I'm giving you one more chance to come to me, come clean to me, enmi ap toujou mete nan tèt ou non Tankou, Souey mande padon konnya e sou fèy tankou demen e sou fèy apre demen ankò. It's ok! Paske gen anpil bagay ke m te konn fè emm pou jis konnya tankou jan m sot di nou nan kòmansman videyo an nobody is perfect. Gen anpil nan nou, chak moun, chak nan nou gon feblès. Everybody have a weakness so sa vle di it's ok se pa ou menm ki ap fè travay lan men lè Jezi t ale li te kite Sentespri Bondye tankou pou te ka e transfòme nou so sa vle di se pa pa okipe moun tankou they feel like tankou um si w pou vini Menm moun sa yo tankou ki kann kanpe kap kritike an yo menm yo gen feblès pa yo. Ou pap janm konnen feblès yo, ou pap janm konnen pwoblèm yo. Paske yo rete nan yo menm. Men nou menm, nou gon Dye. Peche ke lòt moun, lòt je paka wè yo an, Bondye wè. Je Bondye sou nou 24 hours. Bondye wè tout sa ke nap fè. Eseye try pou pa mouri nan peche wow paske w ka ey domi aswè ya and today could be your last day sa vle di anvan w ey domi aswè an sa vle di um repent repanti pale ansanm avek Bondye paske w pa konnen si aswè an kapab dènye jou wow ou pa konnen si wap ey make it into 2022 sa vle di Come to God, come to Jesus, come and surround yourself to Jesus, tankou let everything go, tankou it's ok if you um ou vin rive nan yon lè ou vin santi that you by yourself, ou pa gen lòt moun ansanm avèk you, you don't have any friend to support you, you don't have any family member to support you, Men Bondye ap voye kanmenm on grenn moun sou wou to w pou ka tankou just so you could have tankou jan moun yo konn di yon konpagn on konpagn de genou tankou on moun tankou Bondye ap voye sou wou to kote w ka ou ka tankou give this person a benefit of the doubt tankou kote nou ka priye ansanm tankou kote Bondye ka ap revele moun sa a certain stuff for you and then Bondye ap revele w bagay pou moun nan tou So sa vle di nan dènye tan an now is not time tankou pou ap chèche zanmitay, pou wap chèche akol e wap chèche group, wap chèche clique tankou now is time to keep your eyes on the cross paske kenenpòt lè anlèvman an ka fèt look outside gade deyò an, gade van an, gade tan an, gade tankou seren lapli tankou just Everything is different out there tankou tout bagay diferan deyò an kounya la umm m kapab di nou tankou nan moman sa mwen menm ke map viv la a umm I'm ok I'm at peace with myself tankou kote umm menm si m pa gen moun ki pale ansanm avèk mwen ankò menm si tankou moun tankou ta va fè back sou mwen I'm ok I'm at peace tankou I'm happy m di Bondye mèsi pou la pè sa ke i mete nan mwen menm because at first mwen menm se te yonn nan moun ki te konn ap worry a lot about what this person gonna think or what this person gonna say but konnya la with the with my identity in Christ lèm vin konnen ki moun ke m ye nan Jezi I have no worries

M swete ke nou pase yon trè bòn joune anba pwoteksyon Kris. Se te Se te yon bèl jwa tankou pou m te kapab chita fè videyo sa ansanm avèk nou pou nou te kapab pale. E Nou pap wè m sa pap yon dènye fwa ke n ap wè m. E M ap retounen bak ankò vin fè videyo jan m te konn fè videyo ankò nòmalman. E m di Bondye mèsi pou sa paske jis Jis tankou e jis konnya la tankou bon pou nou menm kap gade video ansanm avè nou ansanm avèk mwen nou kapab di senyè an mèsi pase jiskisi lap sekouri nou jiskisi nap respire nou di mèsi pou gras li avèk favè li nan lavi nou pase yon trè bòn joune Bondye beni nou e navap share video share video an ansanm avèk yon zanmi yon fanmi share li tankou. Menm jan si w santi videyo an tankou si w santi that you learn something ou aprann yon bagay ladan l, tankou w kapab ale wè pataje li ansanm avèk yon lòt moun, yon moun nan travay ou, yon fanmi ou, si w gen yon zanmi ou wè ki lwen Kris, tankou ou bezwen di l tounen bak vin jwenn, tounen bak vin antre nan Pa e vin antre bak nan patiraj li vin antre bak tankou kote y te ye an ou kapab share tankou konsèy sa ansanm avèk yo tou Bondye beni nou pase yon trè bòn jounen anba pwoteksyon Kris la babay.